Bonjou oubyen bonswa zanmi fanmi kap tandem la sa depan de kilè ou resevwa video sa. Nou pral pran yon ti tan poun pale sou sitiyasyon kou dapèl nou wè ki parèt sou medya chak jou men gen de bagay map peye atansyon mwen wè ki pa bon yo di dra blan lave an fanmi. Ann pran ti tan pou n pale sou sitiyasyon n ap gade nan kou dapèl. Nou pral gade de ti bout videyo. Gade yo byen epi apre, mwen menm m pral mete yon twazyèm videyo ki pral mansyone kèk bagay ki ta sanble pa bon. Epi ou menm ou ka fè kòmantè pou ou di Koman w wè sa? Apresa mwen pral mete yon lòt seri de videyo kòm mwen te pwomèt nou sa, de moun ki ta sanble yo vle di laverite nan ka Jovenel la. Ebyen, an nou swiv ansanm 3 premye ti videyo yo epi apresa m ap poste yon lòt.

Ils sont victimes selon eux de tromperie, d'arnaque, ils sont là et malheureusement l'entreprise ki utilise des artifices pou les faire venir ici pa bezwen yo pa la men lese blan yo filtre anmweyy anmweyy anmweyy donk nou chache pa la verite nou chache pa la verite vreman.

Kounye a an nou pale yon ti kras de pwoblèm mwen wè ki gen nan kou dapèl la. Nan zòn kote mwen rete yo, yo konn envite tout piblik la pou vini tande rapò finansyè vil la, ou di mwens fè yon bagay yo rele devwa de jiri. Nan tout kote mwen vizite, kòm ou ka wè nan imaj sa a, Jij yo toujou sitiye nan yon andwa pwoteje ki sanble avèk yon lotèl ki nan legliz. An nou gade youn nan kot sa yo ki pa menm ekstravagan. W ap wè, premyèman, espas lotèl la deja pwoteje. Li separe avèk piblik la. Dezyèmman, mwen konn remake tou gen yon gwoup polisye ki kanpe nan chak kwen 2 mach eskalye yo kote pou yon moun ta monte rive kote jij yo. Pou w rive kote jij yo, il fo ke ou ta pase kote polis yo avan. Epi jij yo kaba nnik di ok, mete misye deyò ou dimwens mete l nan prizon. Yo tou gen yon prizon, yon pòt prizon e nan kwen an. Twazyèmman, vantilatè sa a nou mete nan kou dapèl la, li kreye yon distòsyon nan tout vwa jij yo. Anpil moun pa ka tande vrèman sa jij yo ap di ki pli enpòtan pou ka sa. Nan kou dapèl n ap remake mesye yo Entèwonpi jij yo jan yo vle. Yo rele sou jij yo. Nan espas katedral sakre jij yo jan yo vle. Jan mwen ap gade la nan kou dapèl Ayiti yo, gen anpil moun ki pèmèt yo aji avèk awogans kòm si jij yo se ti kamarad nan lekòl primè yo. E si youn nan moun awogan sa yo ta deside bay jij la yon kout chèz? Mwen twouve nou itilize kou dapèl la kòm jwèt timoun piti. Mesye le mond ap gade nou. Bay tèt nou respè pou Donald Trump pa di se tou dechè. An pasan, mwen felisite Mesye Claude Joseph, Mesye Badio avèk tan dòt mwen wè ki bay jij yo tout respè yo, konsa yo ba yo respè an retou. Kounye a, mwen ta pral pale de kèk moun ki bay verite a 95 pousan. tankou mesye e Joseph Felix Badio depi ou wè mwen ak santye sou yon moun sa vle di mwen santi gen anpil verite nan sa moun nan ap di yo mwen prale poste plis verite toujou abòne pou chak fwa mwen poste yo ou kapab jwenn anonsman yo map retounen touswit avèk yon seri de videyo ki sanble gen verite ladan yo donk a toutalè.